Bon m pa konn sa li di a eske l gen prèv. Non yo tap pale de lè do lajan e lajan blan li ye e pou ameriken li ye. A vle di kòm lajan se IRH la se te yon lajan dola ameriken e Clinton ki tap jere l li pran kòb li. Li li wi bon alò sa m di m pa gen m pa m pa wè eske Clinton pran. Non se yon blag moun nan bay. Wi se yon blag wi. Paske lajan se IRH la yo pa wè yo di yo pa wè l. Epi se youn nan rezon tou wè Lèzetazini pa twò chofe nan petwokaribe tou. Boukan te laparòl.
Malgre l gen dola. Wi, se te, se te kòmsi. Se Venezyela li ye, men li pa twò chofe. Li politik tou. Pase gen yon ora w ap benefisye, m pa p rantre ladan mwen menm. Men si Lèzetazini vle, l ede nou avèk Petwokaribe a la kounye a. Ay lajan l lan, se dola pa l la, se li k ap sikile. Men kòm se pa aksyon li te ka di sa, se pa tranzaksyon ilisit ke li ye, sa pa twò deranje l, li plis politik. Enben e sa k fè gen yon ti rès lajan k rete la, ou wè k oblije ret lakay nou paske pa bliye e Venezuela gen gwo anbago sou li, yo jele de fon gouvèneman an, dou lajan sa pa ka tranzite okenn kote. Sèl si Venezuela ta voye yon bato vin pran 80 milyon dola, m sonje ki te te nan brh, men lajan sa oblije rete la isit. Eske se yon lajan n ap tou kenbe? N a gentan bay Venezuela lè bagay la yon ti jan plizoumwen bon, men nou nou nou nou poko konnen. Men fò m di w Jovenel Moïse E depi l vin la, pa gen okenn rezolisyon k pran. Ou konnen pwogram Petwokaribe a, se yon pwogram ki prèske pa egziste ankò. Menm si n ap raple tout moun, moun ki te gen posiblite pou te jwenn lajan sa, vreman anpil e jere l, se te ekip Martelly a. Sa vle di tèt kale. Ekip pouvwa l sou li. Martelly, Lamothe, Martelly, Paul, M pa menm di Martelly koni, paske koni se yon sèl rezolisyon ki te gentan siyen, se pa menm li menm ki te angaje l dirèkteman. E ou pral jwenn rezolisyon ki te pran tou sou René Préval. Sa m ta pral di, gwo lwa se te René Préval, gwo lwa, gwo moso a. Non, gwo moso a e Martelly monchè. Gwo nannan an, anndan lajan, fouye men anndan lajan pou rale sak lajan an, se ekip Michel Martelly.
Eske se paske se te pi eklere ki fè yo foure men yo pi lwen an? Men pwojè a inisye sou Preval. M pa pale de inisyasyon non, m ap pale de moun ki woule fon an, k ap woule fon an. Sa vle di moun ki woule plis rezolisyon k pran, se sou ekip Michel Martelly. Ok. Yon rezolisyon ki, plizyè rezolisyon ki pran, de pwojè k anonse, men lè w vire won anndan peyi a vre, ou prèske pa wè anyen. Tankou dènyèman, lè n ap pase, m kwè se Sen Rafayèl, wi Dondon, lè n ap pase Dondon, nou wè yon lekòl pwofesyonèl ki kanpe la a, pa gen okenn suivi ki fèt ladan l e byento n ap pale avèk majistra a. Non sèlman majistra Dondon n ap pale avèk li, lekòl pwofesyonèl sa a n ap pale de li a ki gen dezan depi l kanpe a, Li gen 2 zan depi l kanpe. Fim nan gen, mwen aprann gen siman anndan an k ap pouri. K ap di. K ap di, gen fè k ap pouri anndan an. Duckel Delvaris, m panse ou koute radyo emisyon sa anpil. Kòm direktè jeneral UNFP, m panse fò w fon kout pye dondon pou al chèche konnen Ki fim ki te gen responsablite pou konstri lekòl pwofesyonèl sa Dondon depi 2 zan li gen gwo lajan nan menl pi fò lajan selon tout enfòmasyon ke mwen genyen li nan men li nan men fim nan donk fim nan vire do li yo bezwen eksplika moun Dondon moun Dondon bezwen eksplikasyon sou lekòl pwofesyonèl de Dondon ke ki te dwe konstri sou Michel Martelly ki kanpe depi 2 zan Guerrier Henry. Epi janm diw lan kòm nou gen anpil moun ki se moun pòtoprens kap fè pòtoprens e Schiller Ludor ka bay moun Dondon yon ti kout men nan sa Pase w deja Pòtoprens, pran 2 eleman denfòmasyon epi di moun Dondon men de kwa il an è, men sa pwojè a ye efektivman. Ok? M panse ke ti sa yo trè enpòtan, yo ka fè on ti efò pou sa. Ok? E jisteman, m ap gad videyo a la, m ap gad mesye yo, èske se on bòz li ye? Mwen pa twò konnen e m espere ke nou jwenn plis enfòmasyon sou kesyon sa a. E ou ta sipoze ka rele Michel Martelly pou mande l eske sa yo se Men m panse ke genlè se yon kesyon de videyo bagay kèlkonk genlè e sa l ye ok antouka na tounen sou sa toutalè ok. N ap fon ti rete sou kesyon desizyon kou dapèl la Guerrier Henry. M panse sa k fèt la jodi a, nou pa kab kondui yon peyi sou baz ti klan ok, nou pa kab kondui peyi a sou baz ti klan. Depi konbyen semèn tribinal yo fèmen la Guerrieri? A plizyè semèn.
Men jodi a yo fon bagay espesyal. Yo fon bagay sou si tribinal fèmen, li fèmen pou tout moun. Li pa ka ouvri pou yon gwoup moun. Ok. Enben grèv la leve. An prensip grèv la te dwe tou leve jodi a. Ou byen li pa leve, demen maten chak moun ki gon moun nan prizon, yon bèl sitting devan chak prizon yo. Nou pa ka fèl pou yon gwoup moun spesyal. Moun sa yo arete yo 6 fevriye ok. Yo arete yo ilegal. Se sa òdonans ki enfime desizyon dwayenn tribinal kwadèboukè a. Men non eske jij sa yo te an grèv yo menm? Non se aparèy la ki an grèv. Se lajistis ki an grèv. Non e pa aparèy la ki an grèv.
Gen kèk jij ki di yo menm y ap fè grèv. Eske tribinal pa fonksyone ditou? Non lè anamas se asosyasyon dè majistra ayisyen. ke Jean Wilner Morin ap dirije. Li di yo an grèv jiskaske Jovenel Moïse tounen sou desizyon li pran pou li voye 3 jij nan nan retrèt. Se sa. Donk, depi yo pale de majistra, gen majistra, moun ki, majistra kanpe, majistra chita. Majistra chita yo men yo. Majistra a kanpe yo, se lè sibtiti komisè gouvènman. Se jij Yves Altidor.
E komisè gouvènman. Alò, se yon kolèj li ye. Se li k ap li e se twa jij ki te syeje e se li menm, se jij Altidor k ap li òdonans lan. Donk, sa vle di, si tribinal la pa fonksyone, nou di nou an grèv jiskaske, lòt, semèn pase Wilner Morin bay konferans pou l di li satisfè jiskaprezan Sou sizyèm semèn gen grèv, yo satisfè, grèv la byen dewoule. Men jodi a n pa ka fè yon bagay espesyal pou yon gwoup moun yo arete 6 fevriye. Men gen moun ki la depi avan, avan, avan 6 fevriye. Boukan gen lapawòl.
Sa n ap fè de moun sa yo tou? Alò, ou panse se pa politik k ap fè? Dosye Dorval la, nou pa t ap konnen l deja?

Yo pa vle tande nou tout prizonye fè manifestasyon. Yo pa ka fèl pou yon gwoup moun. Epi yo fèl pou tout moun. Tout moun nan prizon bat tenèb. Nenpòt sa n jwenn nan selil kote nou ya bat li. Nou pa dakò ya fè moun abi. Men yo pa ka kenbe yon gwoup moun nan prizon. Moun ap satisfè ti ekip pal. Epi gon bann lòt moun kap koupi dèyè kat miray. Pou satisfè enterè politik ou. Epi sa k di an sè ke yo touche, lajan yo nan pòch yo, tout aktivite, ajan sekirite yo toujou avè yo. Non men l pa posib. Antouka, kòm Moren toujou di e nèg legliz li ye, e mesye, si n ap fè jistis vre anndan peyi an, bagay la gon fòm. Li vrèman gon fòm. Kòm se politik n ap fè, dosye sa a se yon dosye politik li ye, nou jere tèt nou, epi lòt moun yo mèt rete kwoupi nan prizon. Se vreman pa posib mesye. Map mande n ki eske nou pa gen fanmi, eske fanmi nou pap gade nou. Menm jan Okap Ayisyen jodi a la mwa davril nou pral rantre la pral fè 1 an depi tribinal fèmen Okap Ayisyen. Avoka yo pa vle tou senpleman Prevo kòm dwayen AI. 1 an! Avoka yo bliye tèt yo, kòmsi yo bliye tèt yo, kòmsi yo pa al nan tribinal. Men on nèg ki avoka fò n ta mande kòman w fonksyone, ou pa janm al nan tribinal. 1 an depi tribinal fèmen, kenn dosye pa ka plede. Epi nou kontinye ap arete moun toujou. Nou kontinye ap arete moun toujou. Nou fè moun twòp abi nan sosyete a. Kan se moun pa nou, nou fè on jan n jere sa. Gade jan n jere sa jodi a. La sosyete, men, fò, fò, fò n di sa tou, òganizasyon k ap defann dwa moun yo, fò, fò, fò n pa defann dwa politik la sèlman. Fò n defann dwa moun sa yo. Si semèn, kenn jij pa ale nan tribinal, y ap fè grèv. Men nou jere moun sa yo yo te arete 6 fevriye a. Oke, yo mande pou libere yo. Yo di arestasyon e anprizonnman an li ilegal. Men jij kou dapèl, komisè kou dapèl Pòtoprens lan tou, si m nan plas li m tap fon ti politik avèk nou tou. M tap m tap fon pouvwa an kasasyon. Plis tan pase toujou. Jiskaske nou vle kolabore. Ou konprann? Nap pran yon ti poz kelke segond nap tounen. Peyay ke limonad pou bèl travay la kidonk nap fè nan radyo a em santim kontan e mte fè anpil erè map vin koute radyo a trè trè ta se depi oparavan de depi lè emisyon yo te kòmanse nan radyo mte kòmanse koute yo. Branche nou la plen. Map koute ou nan Monsieur Hyppolite.

Kò polisye yo ki te rete nan vilaj apre operasyon 12 mas ki sot pase la. Maten an mwen rele nan vilaj la paske mwen konnen mes gwoup ame ki nan vilaj de Dye yo ap fè de y ap pale avèk de moun pou yo kapab jwenn yon mwayen pou yo swa lage pye yo oubyen jwenn yon mwayen negosyasyon pou paske le mond menm fokis sou vilaj la tankou m te di nou pa gen okenn sijè pou mwen ki ka rantre dat sa evenman k pase 12 mars nan vilaj de Dye a. Mwen di yo eske kom nou bay blende a eske men fom kle ave nou verite sou kesyon blende a se ke te gen negosyasyon vre pou blende a bay e pa kom son blende la polis al pran nan operasyon spesyal sa pa egziste e yo te di moun yo yo te di yo men kote pou yo met blende a pou nou. Pa prensip, nan konvèsasyon ke m te genyen an, m pa mande e si te gen lajan ou pa paske m sèten ke moun nan pa t ap janm reponn mwen. Men, yo te mande men kot mete blennde a devan. Pase blennde a te jis dèyè sou teren an. M di men eske pa gen posiblite menm jan n bay blennde a nou ta bay kò yo? Yo di m pa gen bagay sa pyès, dayè kò yo pa egziste ankò.
Nou pap janm jwenn kò polisye sa yo. Map reprann pou nou, nou pap janm jwenn kò yo. Nou pap janm jwenn kò yo. Boukante la pawòl.
E sa m pral di la li gen anpil emosyon ladan l. Humm genlè genlè fò nèg ta jwenn pa egzanp fò ta fann genlè fò ta fann vant 2 chyen pou jwenn kò yo.
Boukante la parol men kò yo nou pap janm jwenn yo fanmi yo pap janm kapab rann dènye omaj a viktim yo fanmi yo pa genyen pap janm jwenn chans sa DG lapolis lan te di ke. Yap jwenn kadav yo. DG pa gen pa gen kadav. M pa konn si w gen enfòmatè, men sa pa egziste. Pa pale de kadav moun yo ankò. Vandredi pou n rann omaj avèk polisye sa yo. Vandredi 15. N ap eseye fè yon bagay espesyal vandredi k ap fè 15 jou. Ok, k ap fè 15 jou.
N ap di vandredi k ap 26. Vandredi n ap fè yon bagay espesyal pou frè nou yo sa a ki pati a.
Nan moman pou n ta al dèyè kadav yo. Nou tout te abandone. Anpil nèg lapolis te retounen lakay yo. Yo pa t deside pouswiv operasyon pou y al dèyè kò yo. Mwen regrèt pou fanmi yo ki pa p kapab rann yon dènye omaj. Mwen regrèt ke se konsa nou t ap gade yo sou nan foto, nan videyo. M vrèman regrèt se dènye rega sa a nou fè de yo. Ka toujou genyen, m pa konnen si menm pral gon seremoni spesyal. Polisye Senmak fè yon bèl aktivite. M pa konn kilè lapolis li menm ap fon bagay men gon manti n pa sipoze bay tèt nou sitou nan direksyon jeneral la pou n di ke pou n di fanmi n pral dèy kò mwen ka konfime pou nou ke nan konvèsasyon m genyen a moun vilaj la pa nenpòt ki moun. Nou pap janm jwenn kò yo. Sa pa egziste ankò. Pa gen mwayen. Pa gen mwayen pou n jwenn kò. Pa gen mwayen pou n jwenn kò. Men eske leta ap rete gade bagay la konsa? M pa menm konnen. Paske o final lapolis lan tèlman gen bagay pou l jere. L ap jere bandi, l ap jere 509, l ap jere manifestasyon. Tout kalite bagay nèt ap fèt la. Sou sèl ti do lapolis sa a ki deja divize. Lapolis lan ki nan yon sitiyasyon trè difisil kote ke anpil polisye. pa entèrese ankò a enstitisyon an. Sa ki aksepte travay yo, mwen konsidere yo kòm de vre patriyòt. Malgre tou yo konnen ke nan fòmasyon yo te pran an, nan sèman ke yo te prete, se pou te kontinye sèvi popilasyon an ak sekirize byen l. Kèlkeswa jan sitiyasyon ye. Men gen nèg ki ret lakay yo ki pa al travay ankò. Paske yo di w ke sa pa vle di anyen pou yo. Mwen Mwen m panse ke jodi a. Fòk peyi an, sosyete an, fòk rezèv de la Repiblik la ka fon ti efò pou ke nou rekole lè mòso pou n ka kontinye egziste kòm pèp. Malerezman anndan peyi an nou pa genyen rezèv moral. Lòtè yo te toujou pale de legliz kòm rezèv moral. Men legliz foure tèt li byen fon nan politik paske enterè yo leze. Dan dotre sosyete yo pale de inivèsite. Isit depi kèlke tan nou pèdi bagay sa. Nou pa gen anyen. Gen de kote yo di son ekip entelektyèl kap reflechi. Depi lontan entelektyèl isit te toujou ap viv de politik d'une part ou d'autre part de de gwoup ekonomik anndan peyi a. Pase lè w pran yon nèg ki ekriven, ki ekri yon liv, pou pou l enprime liv la sèlman, fò l chache yon nèg ki gen lajan anndan peyi a. E nèg ki gen lajan an, li gen pozisyon politik li, fò w adere a pozisyon politik lan pou w kapab jwenn sponsò oubyen sibvansyon de kèlkonk aktivite w ap regle a. Pa gen rezèv. M pa menm wè finalite sa k ap pase la. M pa wè finalite an. M vrèman pa wè finalite an. M pa wè l. Chak jou gen yon ti efò ke w ap fè. Men malerezman efò yo ou fè efò a jodi a ou kontan demen si Dye vle ou pral nan yon lòt sitiyasyon ki pral rive devan w ankò epi ou pral dekouraje. Boukan te lapawòl. Nou rez nou eseye rezoud yon pwoblèm vit tente eksetera de tente a vin ba w yon lòt pwoblèm piske depi kèlke tan nèg a motosiklèt kounye a rekòmanse frape. Nèg a motosiklèt rekòmanse frape, kanbriyole moun, rale zam sou moun paske nèg a gen yon fasilite pou l wè anndan machin nan kiyès ki la ou poukont ou, ou sot fè yon tranzaksyon labank epi l rale zam sou ou.
Lè l te tente a l pa konn kiyès ki anndan machin nan, gen de mouvman l pa ka fè, li pa gen kontwòl ou men jodi a gen yon fasilite pou nèg a brake ou. E map mande m si se pa sak rive 2 sitwayen sa yo k pèdi lavi yo anba lavil la. Paske dèfwa lè machin nan tente tou nwa a pèsòn moun pa konn sak gen anndan l. Sa vle di ke kèlkeswa kote ou vire nou nan yon sitiyasyon difisil. Sou wout frè la, m aprann ke gen 3 nèg sou moto, gen yon dam ki sot labank, ki sot pran yon milyon goud pou l al fè tranzaksyon nan kesyon Western Union, chanj. Nèg yo parèt, yo rale zam sou li, men l pa gen chwa. Bon, l ap plenyen paske l di w li fèk peye DGI, sa gen 3 mwa depi l te peye DGI, 10 mil goud pou tente machin li. Ba la yon ti chat di sa vle di la polis, leta pa gen okenn vre strateji pou rezoud pwoblèm nan. Kounye a nèg ap sikile sou moto jan yo te konn fè lontan an pou yo brake moun. Paske l ap li gade w, li gen yon fasilite pou l li anndan machin ou an. E l ap gentan atake w, l ap gentan touye w. Lapolis prèske demobilize, men nan ki sitiyasyon n twouve n la jodi a? Men nan ki sitiyasyon nèg twouve w jodi a la? Gen de moun ki di, menm si Leta fache, menm si yo ba yo kontravansyon, men yo oblije tente, retente machin yo, paske yo pa santi yo an sekirite. Des deux côtés, le mal est mal fini. Sa di kelkeswa kote w vire w pran. Tenten an bay yon ti repons a kesyon kidnaping nan. Men. detente a li deranje yon bann sitwayen ki gen de tranzaksyon ke y ap regle. Ou byen ka al labank. Ou byen ki te gen de moun ki te ap menase yo deja. E gon ti Bagay kreyòl ki di ou kole ou pran pa kole ou pran sa vle di kèlkeswa jan ou vire bagay la pa bon pou ou wap dakò avèm Valesten si ou wè 2 enjenyè ak pèdi lavi l avèk lòt sitwayen ki pèdi lavi l nan ri dè mirak lan m gen enpresyon si nèg yo te nan yon machin ki tente. nèg tap gen du mal pou vin atake yo paske nèg la anpil fwa li pa konn sak anndan machin nan men nan kisa nou tonbe la wi la desizyon priz par le gouvèneman pou detente machin nan li bay rezilta nan afè kidnaping nan kidnapè yo yo paka woule jan pou yo te woule ankò detente vit machin nan ekspoze sitwayen yo davantaj. Meni, men nan ki sitiyasyon n ye la. Men nan ki sitiyasyon nèg ou twouve w la jodi a. M pa konnen. Kòm fwaye kidnaping nan, tout nèg konn kote yo ye. 2 pi gwo rezo kote yo kidnape moun, tout moun konn se vilaj e gran ravin. Ebyen, bagay la, bagay la pral oblije chanje. Leta, bagay la pral oblije chanje. Paske, omwen si moun nan detente, fò ke genyen de moun k ap asire sekirite l.